Kouman nou ye? M espere ke nou anfòm. Alò, mwen jije li enpòtan pou m pote enfòmasyon sa a pou nou paske anpil nan nou viktim de sa. E dèfwa se mank de konpreyansyon, anpil nan nou viktim de sa. Men avan menm mwen kòmanse map toujou dil em di mèsi a nouvo abònem yo e ou menm ki poko fèl antre nan fanmi an pou ka toujou jwenn e des enfòmasyon ke nap toujou pote. Jodi an mwen vin pale de antre ou ozetazini kelkeswa moun nan li antre ozetazini li gen de chwa. Se swa li aplike pou tps oubyen li aplike pou azil. Moun nan pa ka rete san l pa fè youn nan sa yo m di nou an. Alò nan lòt videyo m te pale de diferans ki gen ant tps avèk azil la. Men m pral di nou ki enpòtans azil la li menm li genyen. Gen anpil konfrè nou, gen anpil konpatriyòt nou yo, nou tande apre 1 an yo antre Etazini, Etazini depòte yo. Men fòk nou konnen ki sa k pase. Lè w antre Ozetazini, si tout fwa ou te gen kòb, depi nan menm semèn, ou te antre a, ou ta sipoze konsilte yon avoka pou ka kòmanse prepare azil ou. Tande sa m di nou an byen. Azil lan, pou ki sa li la? Se azil lan ki pral pèmèt ou kapab jwenn sosyal. E sosyal la ki sa l ye? M ap gen pou m pote videyo sa a pou nou wi. Men sosyal la li la se li ki pèmèt ke ou kapab travay nan tè a. E pou jwenn sosyal la, toutotan ou pa fè azil lan, ou pap janm jwenn sosyal. E se sosyal sa a ki pral pèmèt ke ou ka fè sètèn choz ki pèmèt ou pral fè yon pakèt bagay Ozetazini. Konprann sa map di nou an byen. Enben, sosyal sa a tou, se li menm ki pèmèt, ki pral ba w aksè pou kapab al renouvle oubyen al fè lisans ou. Se sosyal sa a ki pral pèmèt ke ou kapab etidye. Se sosyal sa a ki pèmèt ou ka fon pakèt bagay. Men, pa kont, si tout fwa ou pa fè azil la, ou pa konsilte yon avouka, ou pa ap janm jwenn sosyal la. E konsèy m ap ban nou anpil nan frè nou depote nan sans sa. Ou pa ka fè 1 an nan peyi moun yo e ou kite Ayiti pou ensekirite, ou pa fè azil ou. Si tout fwa ou pa fè azil ou, ou son moun ki riske a depòte. Anpil nan konfrè nou yo nou tande kap depòte, se nan sans sa yo depòte. Yo rive Ozetazini, yo kòmanse travay, yap mete jou, yo wè sa bon pou yo, yo pa janm fè azil. Ebyen gade videyo sa. Si nou jije li enpòtan, pataje l. Pou yon frè nou, yon sè nou kapab tonbe sou videyo sa e konsa tou yo kapab sekirize vi yo Ozetazini. Lè w fè azil lan, li ba w yon asirans. pou rete sou tè a, sa ka rive Azilo pozitif, sa ka rive tou li negatif. E lè l negatif tou dèfwa ou genyen, ou konn gen plizyè lòt bagay ou ka fè dèyè l. Men lè w pa fè Azil lan, oubyen ou pa aplike pou tps lan, lè sa a ou tankou yon moun ki nit. Nenpòt kote imigrasyon jwenn ou. Apre yon sèten tan, yo kapab pran w yo depòte w. Se nan sans sa a mwen jije li enpòtan ke m pote videyo sa a pou nou pou m ka eklèsi nou. Lè nou rive Ozetazini se pa sèlman al travay men chèche dezenfòmasyon pou nou pa viktim, pou n pa di se peyi an k pa bon, peyi an trèt, Men avan menm nou antre ladan l, ou menm ki deja antre, ou menm ki poko antre, gade videyo sa a, w ap konnen ki sa w dwe fè. W ap gen yon konesans an plis. E si tout fwa w ta gen yon dout, nimewo telefòn mwen sou paj lan, nou ka toujou ekri m menm jan m gen de fanatik ki toujou ekri m, ki toujou felisite m. Nou ka toujou kite yon kòmantè e se atravè nou menm m ap toujou enspire plis pou m ka travay.